La m pral domi sou kabann mwen la, m ap byen pase Mika, a Mika m ap domi, m ap byen pase sou kabann mwen la. Mika, Mika.

Shit man, sa a di anpil lat nèt kounye a wi, la m gen doub pwoblèm. Lapli mouye m nan forè a, gad si mwen chèch, kote m chita la ou chèch, la ou fè tout bagay nèt. E anplis sak pi rèd la ankò, m grangou, menm manje m pa jwenn. E m te avèk lòt moun yo, men m wè m pa tande yo menm ankò menm. Zonbi bat mwen, m pa konn si se nèg la ki te bat mwen oubyen zonbi. Kòm li te di m men zonbi, men pi kwa kout m tande kalòt ap pati sou mwen, kout pye tout sou mwen. M pa konn sa m fè kounya la vre non.
La m pral dòmi sou kabann mwen la. M ap byen pase Mika. A Mika m ap dòmi. M ap byen pase sou kabann mwen la. Mika, Mika. Mika. Mika, ou konn sa n ap fè? N ap ranje kabann sa yo la pou nou dòmi.

Kanpe la, gade. Mwen menm m fin granmoun m paka pèdi tan avèk zonbi. Paske zonbi se zonbi, moun se moun. Nou wè sa m di nou an? M santi m bouke ap mache avè nou, mache pèdi tan nan bouda nou la. Depi a twazè a, m pran nou m vini avè nou. Gade kilè l ye. Sizè a diswa. Li lè pou m al chache manje pou m manje.
Jean Bernard! Kounya m pa konn sa m fè non bon m sòti kanpe m wè sa map fè paske lavi a pa merite m kounya kòm si m wè sa map fè fèt yon jou ma wè kanmenm. Mwen menm pral lage nou nan raje a m pa mete nou chwe moun paske pat gen moun ki te chwe nou se ti zwazo t chwe nou nou pa ka chwe ti zwazo e ti zwazo ti ap chèche jistis nan raje a mwen menm pral lage nou. Pou nèg chèche moun ki te chwe ti zazwa paske se makrèl yo se kòkòday nou te ye pou nèg chèche y banm nou menm m lage nou m pa lage nou pou nou chwe moun m lage nou pou nèg chèche moun ki te chwe ti zwazwa pot ban mwen nou pote y vivan mèsi nou pote y mò mèsi.

Nou toujou motive nou pou nou gen fòs. Pase nou nan forè ki vrèman danje, ki vrèman difisil. Ok. Si nap si nou pa konsantre nou, nap toujou resevwa chòk. Ok. E èske ou grangou di mwen? Wap menm bezwen di nou sa frèm. Èske nou grangou? Demwazèl. Ou pa menm bezwen rive sou mwen non. Bagay m tèlman santi m grangou la menm kò m pa ka kenbe. Ou menm! Kage m!

Tande non fòm kesyone nou paske pou valè mizè nap pase nan forè a ok m paka pa kesyone nou fòm kesyone nou paske depi lèm te finn m te fenk rankontre nou m pwan nou anba dan satan jodia la si nou kanpe jodia la m rete kwè se gras granmèt la. Ok mwen menm sam kapab fè poum plis motive nou map fè yon priyè pètèt pi devan ou pa janm konnen kisa Bondye pral ap sere pou nou pase Bondye li vini de tout fòm ok Bondye vini de tout fòm ok e an nou priye fèmen zye nou papa nou diw mèsi ankò nou pap janm sispann louwe non nou pap janm sispann mandew fòs.

Yo vene! Yo vene! Ey ey ey ey! Ki moun yo sa? Esa fwa ou jwenn nou nan forè a, ou pran ou pran nou wap mache ansanm avè nou, li menm ankò kòm gwo egare ankò li jwenn nou ankò mwen menm kòm egare lap mache ansanm avè nou. Medam forè a difisil anpil. Non non non non mwen m pa nan bagay sa non m pap mache avè w ankò ou si w vle mache avè l mache avè l. Ou pa wè se nanm nou l pran se sa fè ou gen pou wè nou te gen dwa sòti nou te gen dwa gentan sòti akoz li menm nou pa ka sòti non sè kenbe l kenbe nanm nou anndan forè a la wi men se sa pou mwen mwen pa konnen si w vle ret avè l ret avè l mwen menm m pap ret avè l mwen menm. Kolo ye la? Men ou konnen je ou konnen m pa wè lòt nèg ou ret gade ou konnen m wè? M konnen w pa wè?
Èske w konnen m wè?
Fòk m kite w la m kite w kanpe la m kite w kanpe la m kanpe la m fon ti vire epi nan ti vire a la m fè a tounen m tounen vin chache w la. Kounya la ou mawon mpaka wè w ak e je e sa w vin fè la menm. Monchè e pa mwen, si m di sa m paka di w anyen. Se wè w m wè, wè la kote n kanpe a m pa konn anyen. Se konsa. Fò m fon kalkil wi. Èske se pa satan k ap toumante moun sa yo? Paske pou m fè tout tan sa a nan forè ansanm avè mesye dam yo pou kounya la pou yo deklare ke move moun pandansetan m retire yo nan bouch dyab la, nan bouch satan an. Waww kisam dwe fè. Banm kontinye travay pase m paka dekouraje. Sa ou dim lan m paka kmsi pou map al fè kòlè pase sim fè kòlè satan antre nan mwen menm tou. Pase mwen menm son fòs m ye nan forè a pou tout moun ki an difikilte nan forè a. Map kontinye travay papa.
Hey gade sa w fè a pa bon non paske w ap di konsa mesye a mesye a se yon move moun ye e san potan tout pakou yo nan forè a se misye ki toujou kanpe ansanm avè nou Ou wè konsa w ye pawòl ou pa pawòl mwen pa janm bon se mwen k te wè sa m wè a m te kwè w pou w wè l m pa konn si w te wè l paske ou chonje lè m te di w m te wè zonbi a e Ou te di m konsa, e pa vre? M te wè granmoun nan ap bat zonbi yo, ou te ap plede, ou t ap fè kont avè m. Ou te di m e pa vre, e pa vre, e pa sa w di. Tout bagay ou toujou, se toujou konsa. Men pandansetan, y ap priye ansanm avè nou an, kapab se Lesentespri wi ki anvayi nou. E vre, Lesentespri? Wi.
Kote Lesentespri sa?
Men mwen m pa konnen non, mwen m pa konnen pase m pa, m pa fè moun konfyans. M nan w forè, m pa konn jisriya. Menm lakay mwen m pa ka ale. M ap pase mizè nan nan w forè, m pa konnen. Mesye a pran m depi lontan, l ap mache avè m. M pa janm wè kote m ap soti. Chak jou l ap ban m espwa, m pa janm wè kote m ap soti mwen menm.

Zonbi bat mwen, m jwenn yon vakabon. Li di m, zonbi kouri dèyè m, li pran m kote m te kanpe a. Apa yo konnen m pa ka di si m pran anwo, si m pran anba. Li vin nan yon kote ansanm avè m, m tande ap, yo di y ap priye sou tèt mwen, yo de. Pandan m tande y ap priye sou tèt mwen an konsa, epi m tande men zonbi. Apre m tande kalòt kout pye k ap pati sou mwen. Monchè m pa ba w m pa ba w manti, tou senp monchè m pa ba w manti, te pou sa bò m pran sa bò serye, serye ou konnen an.
Gade kouman ti grenn la beton an. Apre sa nèg, m oblije lage kò m anndan forè a paske ou konnen m pa wè, m ap tate kote m wè. Ou pa wè, w ap tate kote pou wè. E, e kounye a sa w deside w pou fè? Kòman sa m deside a? W ap soti oubyen kòman? Soti, soti pou ye. Kòm se ou m t ap chache, m jwenn ou kounye a, sa w ap fè? N ap soti? Alèz.
Men pinga m fin mete w deyò apre.

M te di w konsa, ann fè wout la ansanm ak mesye a. Mesye a pa yon move moun. Ann al pale n apre chèche l. Se pa vre, m t ap pale w. Se ou k mete atò w nan difikilte sa la menm. Shit menn, ou wè sa k rive la menn. Ou wè yon zonbi m rekwaze avè l ankò mèt la. Monchè, anba raje sa m pase twòp mizè tande. Monchè, m vin pèdi lafwa, m santi m san fòs. M pa konnen sa k ap pase. M wè twòp move sijè, m wè twòp vi radòt anba raje a menn. Konprann? Kounye a sa m pral dèfè la, m pral chache jwenn frè Roro. Petèt pou l te ka ban mwen plis lafwa pou l ka priye pou mwen pase m pèdi pisyans mèn. Ou konprann? Anba aji a pa senp. Ou wè ou wè ak konbyen zonbi nou kwaze mèn. Ou wè pwoblèm lan? Gade gade yon sèl kout map fè l. Enben sa m pral fè, m pa gen anyen m pral fè men frè Roro m pral chache pou l priye pou mwen pou l ban m lafwa pou mwen si m a konbat ak zonbi sa yo mèn. Paske frè Roro depi l priye pou mwen se lafwa m manke. Ou konprann? Se lafwa m manke ki fè aksyon sa a tou wè la. Wè sa m di w la? Bagay la bay pwoblèm menm. Monchè, ki sa n ap fè? M ap kontinye mache pèt marenn kwè wowo menm? E sa pou m fè ann ale menm? Gen gwo tenten anba w raje mezanmi.

M te byen bezwen rankontre avè w. Se Bondye ki voye w sou mwen la. Mwen menm tou m te anvi rankontre avè w Pwofè.
Monchè, se yon konnen k pase, m pèdi lafwa. M bezwen yon bon lapriyè lanmou w menm pou w ede m. Paske m santi si w pa priye pou mwen, m santi m ap mal pase anba radar mwen. Frè Nènè, avan ke m fè priyè a, m ap esplike nou yon ti, yon ti, yon istwa ki pa twò, ki pa twò long. Ki pa yon istwa, yon bagay ki verite. Pa gen pwoblèm. Pandan m nan forè a, m kwaze ansanm avèk e. e 2 mesye dam m kwaze ansanm avè yo men yo konnen Bondye mete nou sou wout la pou nou travay nou pa ka pèdi lafwa fòk nou travay e pandan m kwaze avè medam yo m ap fè pakou ansanm avè yo nan forè a pou m mete yo deyò men w konnen forè a vrèman danje e chak pou nou sòti bon nou jwenn ti difikilte men gras Bondye yo toujou kenbe ansanm avè m yo toujou gen fòs
pandan m ap priye pou yo pou Pou Bondye kòmsi ban nou fòs, kòmsi pou yo gen fòs pou yo pa e dekonsantre nan forè a. M ap priye pou yo, m ap mande Bondye manje, paske Bondye vini de tout fason. M konprann, tout fason Bondye ba yo. Ok, ou sonje istwa a, 3 ti pen, 2 ti pwason te ba e prè de 1 milya moun manje. 1 milya moun manje, jiskase li rès rete. Mwen menm, m ap fè priyè a. O! Pandan m ap fè priyè a, menm kote yonn nan yo, ti mèsidam lan. O! Mezanmi, mesye a yon satan li ye, ki sesi, blow, yo pete. An palan de de sa wap priye pou yo a, yo di son satan yo.
Son satan, men yo pete kouri.
Bondye ap padone yo, yo pa konn sa yo di a.
Yo pete kouri, m di sa wi. Enben sa w konnen k pase la frè m, sa e ti zanmi m sa m kwaze avè l anba radyo a. Ok frè m, m kontan. Lè m wè m ap pase mizè twòp m di misye an al mete m deyò. M kontan wè w, m kontan wè w ansanm avè frè Nènè. E kòman w rele? Non pa m se Kendy. Kendy, Kendy kenbe la, m swete ke ou rantre nan ekip sa a. M pral priye pou nou, pou Bondye ban nou fòs epi pou nou fè travay la ansanm. Frèo m bezwen priye a, m bezwen priye a, m bezwen priye a. M dekouraje, m pèdi fòs men.
Priye pou mwen, priye pou mwen. Papa, nou di w mèsi ankò. Nou p ap janm sispann loure non w. Nou p ap janm sispann di se ou k gran, se ou k gen tout pouvwa e se ou k ka fè mirak.